Esdras chapit 7 Kèk tan apre tout evènman sa yo, sou rè atak Zesès, wa peyi Pès la, te gen yon nonm yo te rele Esdras ki te soti nan branch fanmi Arawon an. Papa l te rele Seraja, Seraja te pitit Azarya, Azarya te pitit Ilkija. Vèsè 2 Ilkija te pitit Chaloum, Chaloum te pitit Zadòk, Zadòk te pitit Achitoub,

Esdras te yon nonm save ki te fò anpil nan Lalwa Seyè a, Lalwa Bondye pèp Izrayèl la te bay Moyiz la. Li t ap travay ak wa a, wa a te bay Esdras tout sa li te mande l, paske Seyè a, Bondye li a, t ap pwoteje l. Se konsa li kite lavil Babilòn pou l monte lavil Jerizalèm. Vèsè 7, Anpil lòt moun nan pèp Izrayèl la, nan prèt yo, nan moun Levi yo, nan sanba yo, nan gad tanp yo ak lòt travayè yo, te pran wout la moute lavil Jerizalèm ansanm ak li. Lè sa a, wa Atagzesès te nan setyèm lanne rèy li. Vèsè 8, Yo rive Jerizalèm nan senkyèm mwa setyèm lanne rèy Atagzesès la. Vèsè 9, Yo te kite lavil Babilòn premye jou nan premye mwa a. Epi yo rive lavil Jerizalèm premye jou nan senkyèm mwa a avèk pwoteksyon Bondye. Vèsè 10, Esdras te pase tout tan l li ap etidye Lalwa Seyè a, li t ap suiv tout sa ki ladan l, li t ap montre pèp Izrayèl la tout lòd ak tout regleman Seyè a. Vèsè 11, Men kopi lèt wa Atagzèsès te remèt Esdras, ki te yon prèt ak yon nonm save. Li te doktè nan zafè lalwa ak kòmandman Seyè a te bay pèp Izrayèl la. Vèsè 12, Men lèt Atagzèsès, gran wa, te ekri bay Esdras, nonm save ki fò nan lalwa Bondye ki nan syèl la, Koulye a, vèsè 13, mwen bay lòd nan tout peyi m ap gouvènen yo pou tout moun nan pèp Izrayèl la, nan prèt yo osinon nan moun Levi yo, ki vle ale avè ou lavil Jerizalèm pou yo kite yo ale. Vèsè 14, Se mwen menm, wa a ansanm ak sèt konseye m yo, ki voye ou al fè enspeksyon nan peyi Jida ak nan lavil Jerizalèm pou w wè ki jan moun yo ap suiv liv lalwa Bondye ki nan men w lan. Vèsè 15, Wa pran avè ou ajan ak lò wa a ansanm ak konseye l yo te fè lide bay pou Bondye pèp Izrayèl la ki gen tanp li lavil Jerizalèm lan. Vèsè 16, W a pote tou tout ajan ak lò y a ba ou nan tout pwovens Babilòn lan ansanm ak ofrann pèp la ak prèt yo te fè li devoye paske yo vle fè l pou kay Bondye a nan lavil Jerizalèm. Vèsè 17, Konsa, avèk tout ajan sa a, w a achte towo bèf, belye mouton, jenn ti mouton ansanm ak grenn jaden, grenn danre, diven ak lwil ki pou mache ak yo, epi w a ofri yo sou lotèl la nan tanp Bondye ou la ki lavil Jerizalèm. Vèsè 18, Avèk ajan ak lò ki va rete a, ou menm ak frè ou yo, n a fè sa nou vle avè l, depi sa nou fè a dakò ak volonte Bondye nou an. Vèsè 19, W a pran tout veso yo te remèt ou nan men pou sèvi nan tanp Bondye ou la, w a mete yo nan tanp lavil Jerizalèm, devan lotèl Bondye ou la. Vèsè 20, Si gen lòt bagay ou bezwen ankò pou tanp Bondye w la, ou mèt pran nan kès wa a pou w achte yo. Vèsè 21, Mwen menm wa Atagzèsès, mwen pase lòd bay tout trezorye leta ki nan pwovens lòt bò larivyè Lefrat la, pou yo bay Esdras, prèt la, nonm save ki fò nan lalwa Bondye ki nan syèl la, tout sa l mande yo san pran reta. Vèsè 22, Depi sa l mande a pa depase an total 120 mil ons ajan, 650 barik ble, 600 galon diven, 600 galon lwil oliv, pou disèl la, y a ba li valè li bezwen. Vèsè 23, Se pou ou sèten yo bay tout sa Bondye ki nan syèl la mande pou tanp li a, san manke anyen, pou Bondye pa janm fache sou mwen ni sou pitit ki va gouvènen peyi a apre m. Vèsè 24, Epi m fè nou konnen yo pa gen dwa fè ni prèt yo, ni moun Levi yo, ni sanba yo, ni gad tanp yo, ni domestik yo, ni okenn lòt moun k ap sèvi nan tanp Bondye a peye okenn taks, okenn kontribisyon ni okenn dwa lese pase. Vèsè 25, Ou menm menm Esdras, avèk bon konprann Bondye ba ou, w a chwazi majistra ak jij pou gouvènen tout moun pèp Izrayèl yo k ap viv dapre lalwa Bondye w la nan pwovens lòt bò larivyè Lefrat la. Si genyen ki pa konnen lalwa a, se pou w fè yo aprann li. Vèsè 26, Tout moun ki pa mache dapre lalwa Bondye w la osinon dapre lòd w a bay la, Se pou yo san pitye pou yo lè y ap pini yo pou sa yo fè a. Sa pou yo touye ya touye, sa pou yo depòte ya depòte. Sa pou yo fè peye amann ya fè peye amann, sa pou yo mete nan prizon ya mete nan prizon. Vèsè 27, Lè sa a, Esdras di, Lwanj pou Seyè a, Bondye zansèt nou yo. Li mete nan tèt wa a lide pou l fè tout bèl bagay sa yo pou tanp Seyè a, lavil Jerizalèm. Vèsè 28, Li fè m jwenn favè devan wa a, devan konseye l yo ak tout lòt gwo zotobre k ap travay ak wa a. Li te ban m kouraj. Mwen te rive sanble tout chèf fanmi pèp Izrayèl la pou yo pati avè mwen.